Sali, bonjou, bonswa tout moun Byenveni sou chanèl Teknoloji 509 Ayiti Jodi a, nou pral pale nou de mesye Anel nou konnen ki yè ki asasine anba men lapolis nan komin Lestè nan komin Lestè nan zòn Latibonik. Nou konnen ke nèg sa se te youn nan pi gwo kansè pou peyi a e pi gwo bandi nan peyi a ki t ap bay peyi a anpil pwoblèm. Men erezman pou misye li menm lwa Ogou Fralye yo pa t avèk li e lapolis arive mete men sou li e li tonbe yè bò inè dezè yo. Lapolte menm fè travay li e yo pa kite misye vivan. Ok mwen panse ke nou ka wè kòman sa rive e sa mwen panse sa tou sa se yon bèl egzanp e li apote yon tras egzanp pou tout jèn e pou tout politisyen yo ki ap ofri anpil nan nou zam e pou al fè dezòd pou yo lè gen eleksyon mwen kwè ke Sa se yon sa se yon bèl egzanp pou nou menm kap grandi e kap leve epi e pou nou menm tou ki gen zam nan men nou e ki pa vle remèt zam ki ap fè dezòd mwen espire sa touche nou mwen espire ke nou menm nou remèt zam yo e politisyen yo tou map mande nou tou fòk nou sispann ofri jèn yo zam Prefere nou mete lekòl pou yo osinon voye yo al aprann kèk bagay pou ka itil peyi a. E si n ap imajine nou n ap wè peyi a yon peyi ki chaje avèk min ladan, lò e dyaman, nou pa janm voye detwa jèn ale nan lòt peyi al etidye pou yo ta kapab Eksplwate bagay sa yo pou ta kapab ede nou avèk peyi a, men nou plis pito prefere ke voye yo al fè bandiyis e dè bandi nan peyi a pou kapab kraze zòn pou lè gen eleksyon pou nou. E map di nou ki chèn chanèl sa li pa yon chèn chanèl ki politik, men nou kapab wè ke men evenman sa ki pase a mwen oblije. pote yon mesay e kèk e kèk enfòmasyon sou Anel Joseph paske nou ka pou ki yon jen ti boy kon sa li ale a laj de 38 an nou ka pa pou ki si misye li menm li te rete nan prizon an sa pa ta prevel imajine yon nèk kon sa Nèg la fè deblozay li touye nepòt yo akoz de li menm yo touye nepòt 25 moun nan yon prizon mwen kwè ke li nòmal ke pou lapolis li menm te reyaji konsa avèk mesye Anèl ou kapab nou kapab wè ke e sa misye fè ya e avèk avèk avèk moun li yo mwen se ke moun ki moun ki te voye la fè dezòd yo kounye an Mwen panse ke moun sa yo menm, yo ta sipoze pran yon gwo leson, e misye li menm tou, misye li menm tou, yo pa tap janm kite misye e viv tou, paske yon nèg kon sa, ou kraze prizon plat, epi tou ou sove, epi tou egzateman ou fin e kraze prizon, apre 17 tan, ou kentan ap pale nan radyo, Sa vle di ke ou kapab wè ke an Ayiti, n ap wè ke jounalis yo tou, yo ba bandi yo, yo ba bandi yo twòp priyorite. Yon bandi pa ta sipoze ap pale nan radyo, w ap wè ke mwen menm se sèl peyi w ap wè ke kote jounalis ba bandi priyorite. Lè yo ap pale nan radyo, yo ba yo telefòn pou yo pale, y ap di yo di yo sa yo vle. Nou kapab wè ke se sèl peyi Ayiti nan. Pou wè yon bagay konsa. E Anel li menm tou li menm mwen panse ke li menm Anel ki mouri an tou li pa yon lapèn tou. Li pa yon lapèn pou okenn moun e li pap janm lapèn pou okenn moun. Pou l ta yon lapèn m panse ke se pou se pou nèg li yo, nèg l ap travay yo se pou yo li ap fè lapèn paske mwen kwè ke Timoun kou granmoun ap kontan aksyon sa la polis e nap di e nap voye yon gwo bravo pou mesye Léon Charles nou konnen ke ki se nouvo direktè polis nasyonal la nap wè ke li menm nèg sa li menm li ap fè yon travay ki vrèman ekstraòdinè e nou voye yon gwo chapo ba e anpil respè pou nèg sa ki se direktè jeneral la polis dayiti ki se mesye Léon Charles li menm ki ap fè yon travay vrèman ekstraòdinè. e li te reponn avèk apèl Mesye Joseph Anel paske li menm li menm li kraze prizon an e li touye 25 moun avèk konpatriyòt li yo pou li te sove men polis li menm te arive kwaze avèk li avèk youn nan polis 27 tyèm pwomosyon nou ka wè ke polis yo yo menm gen anpe gen anpe ladan yo ki sensè konsa tou gen ladan yo ki nan fè mafya e gang mwen panse ke e polis sa ta sipoze gen yon bèl netwayay ladan e paske nou ka wap wè ke nou ka wap wè ke se poutèt sa wap wè ke gen polis fantom 509 nèg sa yo nèg sa yo yo antre nan gang yo antre nan gang se yo menm ki ap mete pwoblèm nan peyi a wap wè yo kraze brize imajine pou wè pou yon nèg se leta se leta se yo menm ki ap fè dezòd ki ap kraze Poutèt opozisyon ap ofri w mil goud, de mil goud, twa mil goud pou al kraze, kraze afè moun, spesyalman wap wè ke Yanick Joseph se youn nan, se youn nan dam tou, se li menm, se youn nan dam ki nan tèt te polis, se fantom 509 yo, tout moun sa yo ap bay pwoblèm, fè dezòd, e m panse ke tou. E swa moun, m panse ke moun ki te voye Anèl al fè aksyon sa tou, e Anèl li menm, li menm kounya la li ale, e moun sa yo pap avè l, zanmi pa m, ou pral fè wout lan pou kont ou, e pa bliye ke ou menm, Anèl Joseph li menm, nèg sa, m pa konn si nou sonje ke komisè militè te gen yon ti patnè ki rele Fedlè, ou ka nou ka wè ke lè misye te ale avè l bò plaj la, yo te tire Fedlè, ebyen, ebyen zanmi pa m Anèl, m pap ba w manti. Pa gen sa w fè sou tè sa ou pap peye l e tout sa w fè zanmi ou pap peye l ou sonje ke ou te tire Fedlè yon timoun atis Mecole te gen 17 an ou tire li bo yon lanmè yon mari demene e meyè frè lapolis fè w pèdi tout dan dlo nan bouch ou yè paske sa se yon bèl sa se yon bèl travay pou lapolis lan mwen panse ke yo ta sipoze onore Polisye sa ki fè travay sa yo ok ki fè aksyon sa e zanmi yo voye w ale nan peyi san chapo mwen panse ke sa w fè yo la ou gen pou al reponn yo devan Bondye paske ou te fè twòp krim ou fè twòp krim ou sezi twòp machandiz ou sezi twòp kontenè ou kidnape twòp moun ou boule twòp moun ou fè twòp vye kòz akoz nèg yo ap ofri w zam e kòb pou kapab fè dezòd pou yo ebyen kounya frè pa bliye ke tout bandi ap toujou pase nan karyè yo mal pa gen yon bandi ki ap byen fini zanmi tout bandi gen pou yo mal fini tout bandi wè kap pran pòz di sesi sesa ba yon jou Lè jou la rive frè pa gen anyen kap ka kenbew Ebyen m panse ke pou anpil bandi gen zam nan men yo sa se yon gwo mesaj pou nou menm ki gen zam e ki ap mache fè dezòd e mwen kwè ke nou ta sipoze met tèt nou ansanm e chache yon lòt bagay nou fè sispann sispann kenbe zam pou nou ap detwi lavi pwòp frè avèk sè nou. E lè nou fè sa mesye, mande ki kè nou genyen e e menm pa konn ki kè nou genyen paske lè n ap tire 10, 20 moun pa jou, m panse ke mesye sa se yon bagay ki vrèman, vrèman, vrèman inesplikab pou yon peyi gen leta ladan w pa pè ke menm leta yo ankò ap ankouraje bandi yo, ap ban bandi yo zam pou al. fè dezòd ebyen ebyen yè lapolis li menm lapolis li menm pa tap dòmi yo te pandan yo tap fè yon fouyay yo sispèk Anèl la ebyen lè misye soti pou l sove swen moto polis li menm polis li menm pa gade sa nan je e yo di e yo menm yo di jan l pase l pase yo te fè echanj avè l yo te oblije vide nèg sa atè e ankò yon fwa N ap di bravo pou polis nasyonal la ki fè yon bon travay spesyalman avèk mesye Léon Charles mwen yon gwo big up pou ou zanmi paske travay sa w fè a li merite li merite anpil lò e dyaman e yo pap konprann sa e yo pap konprann sa yon nèg konsa ki ta bay pwoblèm e si nèg sa te Te la neg sa pat mouri peyi dayiti m pap ban nou manti pa gen yon moun ki tap antre nan peyi sa paske lè yo pale nou de anel joseph tout moun konnen tout moun konnen kyes ki anel joseph la neg sa lèl di lap fon bagay li menm se fè li fè li e li konnen ki menm menm manman se manman ta trayil li ap vide li anba bal Mwen pa bezwen kache pale nou kiyès ki ki Anel Joseph sa e ebyen ebyen jan jodi a frè ebyen ou ale ou ale ou ale ou ale nèt paske e tout jèn ki ap vini yo e nou wè sak pase Anel nou wè Anel li te youn nan pi gwo bandi Nou konnen ke se lane dènye yo te arete misye nan Okay, nan Okay, misye tal pran swen. Nou kapab wè ke misye pa sanble nèg ki nan prizon tou, nou kapab wè ke nèg la byen anfòm, li byen gra, wap wè ke, e byen ke, wap wè ke nèg yo tap okipel, wap wè kòman ke, wap wè ke lòt apena yo, men kòman yo mèg, men yo lye tou tèlman mèg, yo tèlman lèd, wap wè ke se misye, nou kapab wè ke egzakteman misye te gen moun kap okipe li. E li gen moun tou ki te, ki te an tèt li tou. Ou konprann? Aprè, kòman lòt nèg yo menm yo fè, yo fè lèd, yo fè sal, yo mèg, mèg, mèg, ou ta di moun sa yo se esklav vre. Si n ap gade moun sa yo, moun sa yo tèlman lèd, aprè Anèl li menm ret byen gra, byen anfòm, ou kab wè ke nèg sa yo ta poko li nan prizon an, e li te gen an tèt ki t ap okipe li. N ap di bravo ankò yon fwa pou Polis Nasyonal, pou Polis Nasyonal Dayiti, e tout moun ki ap ofri, ofri jèn yo, yo panse ke. La la nou ta sipoze stop sispann vout ba moun sa yo zam e m panse m panse ke tou li ap leson pou nou tou e moun sa yo tou m panse ke lapolis pran nòt e pou nou mache sou moun sa yo tou pou pou san san polis nou pa gen peyi m ap di viv polis viv polis san dimil fwa depi yon bandi ap bay pwoblèm se elimine li pa kite peyi nou kraze se tchaw tchaw pa bliye ankò yon fwa Si zanmi nou fini fè ayiti pa bliye chanèl sa li pa yon chanèl politik men mwen te oblije pou te mesaj sa paske ki sak pase yè ya m pou mwen menm sak pase yè ya avèk avan yè ya pou mwen menm mwen te nesesè pou m te di li e pou m te pale sa tou bravo pou polis nasyonal dayiti se tchaw tchaw nan wè nan yon lòt videyo.